Tip sa a se yon sèten TOP. E pakè Miragoâne gen prèske 3 zan n ap chache misye. Misye se youn nan bandi notwò ki opere di kote de Lewogàn, Mache Mango. Li opere Miragoâne kòm di w misye se nèg Miragoâne. Yè swa misye debarade avèk nèg yo. Maten an li rantre Pòtoprens pou l al chache minisyon pou l ranfòse nèg yo an sòtan li sot Pòtoprens.

Misye pwogrese nan lòt machin pou l vin la. Depi Tigwav nou gen enfòmasyon sou li, nou fini pa pwogrese sou li, sou misye. Wi, misye fè pati de gang nan. Misye fè pati de gang nan, misye byen a nèg yo. Misye tou, yè swa, misye te, se youn nan nèg ki te gen manch lang nan men l ki t ap tire. Dayè misye se nèg Miagwàn misye ye, tout nèg Miagwàn konn misye. E, yè swa se pa de dega nèg sa yo pa fè di kote de Baradè. Moun kouri, yo sezi machin moun, yo sezi motosiklèt moun, yo pran lajan nan men moun, yo ransone moun. Nèg yo fè, e pa. Nèg se pa delega nèg yo pa fè. Men CG eske ou komanse konnen. M prè pou sa. Sof ke nou deja gen 7 idmo ki anlè a deja e okay deja la e di moman opòten nap debake anba. Dayè nou te gen pwoblèm minisyon aktyèman la nou gen minisyon nou prè. Eske ou panse li te ka nan 1000 oubyen nan 200, 300, 400? Bon si li pa 1000 li prèske 1000. Li prèske 1000. Si li pa 1000 li prèske 1000. Se yon sèl ka, se yon sèl ka. 756. 756. 756 ke li sot chache potoprens.
Men komisè ou di wap sèvi avèk yo pandan se tan ke gon pakèt kritik ki toujou di ke depi ou fin arete bandi a ou gen yon minisyon nan menl ou pa dwe sèvi ansanm avèk li. Non men mpa genyen, mpa genyen bon mpa ka al achte yo pap fèm kado leta pap leta pa ban mwen se bon zanmi ki ban mwen se polisye ki ban mwen 5 grenn ki ban mwen 10 grenn. Sa vle di leta pa baw minisyon? Bon leta petèt pral daprèm li pa genyen nèg sa yo se son gang kap opere du côte Baradère. Se yon sèten eprèv. Men nan ki zòn katouch sa yo soti? Yo soti Matisan. Eprèv la nou konnen yo te arete l. Eprèv la te arete sof ke tribinal premye enstans la te libere l. Si tribinal la libere li, mwen menm komisè gouvènman m pa gen anyen m ka fè. Paske la lwa di la men leve di jij denstriksyon e siseptib a oken rekou. Jodi a la, misye ap bay anpil pwoblèm anba a. Lè m te arete l, yo te di se yon komèsan, se yon antreprenè. Se yon òm dafè ke li ye, men jodi a, men l ap kraze anba sèl li menm. Sèl li menm. Mwen pran misye pou vòlè. Men ki enfòmasyon, ki enfòmasyon.
A, m pa konnen. Kesyon bandi a mesye, fòk gen yon, fòk gen yon, fòk gen yon bagay ki fèt. Se pa ou bon non pou di fòk gen yon bagay ki fèt. Ay fout peyi a gon chans. A se kesyon, a se kesyon dankèt li ye. Sa pa twò enpòtan si li te pala, si li pa pale, sof ke nou entèsepte misye ap soti di kote de Pòtoprens avèk pi de minisyon nan men l pou al ranfòse nèg yo. Jodi a la a, misye fini pa, misye fini pa absan. ok machine nan pa bon si machine mwen te bon depi yèswa nou tap deja baradè se bagay tout moun nan imigrasyon kapab diw la talè la se pouse m pousel pou ke m te kapab bagay paske statut a pa bon men minis
bon popilasyon te mwen minis jistis la pa di anyen nou pap dekouraje tout otan ke m komisè gouvènman mwen ankò vivan ekip mwen an solid nap toujou batay a nèg yo nou gen mwayen pou nou. pou li kale nèg yo. E bon leta jiska prezan poko janm di anyen. Enfòmasyon di gen 20 machin ki vini pou komisè gouvènman yo, sa gen prèske 2 zan men mpoko janm wè youn. Bon daprè m, menm minis pou tèt pa l, daprè m li pa gen machin pou tèt pa l. Minis la prete yon simityè pou yo. E fòk tout komisè gouvènman yo pran responsablite yo pou yo fè gran chit la tounen yon simityè pou nèg sa yo. Sinon l ap tounen yon simityè pou nou. Fòk li simityè pou yo pou l pa simityè pou peyi a, pou l pa simityè.